Ankò yn fwa, jodi a mwen kontan avèk nou tout alfa m yo. Nan videyo sa a m pral ba w apeprè 5 bèl pawòl pou lage nan kòlèt mennaj ou. Men yo an fransè. E sa w pral fè pou mwen, w ap prete m atansyon pou w pran ton, pran sans pawòl yo epi w tande eksplikasyon yo. Ok? Paske m ap ba w yo an fransè. E m ap tradui yo pou ou an kreyòl. Ok? E m ap di nou kòman pou nou itilize pawòl yo tou. Bon, ann antre nan premye bèl pawòl ki yo ka lage nan kòlèt fanm nan Alpha. Ann ale konsa. Bébé, mon amour pour toi est infini, grandissant chaque jour un peu plus, quand je te regarde, je vois ma meilleure amie, mon partenaire et l'âme la plus belle que j'ai jamais rencontrée.

Ok ou di fanm nan konsa ke lanmouw pou li li enfini, lanmou sa grandi chak jou enpe plis, chak jou lap grandi pezape, ou dil konsa kan lèw gadel ou pa ou wè yon meyè zanmi, yon patenè, yon nanm ki bèl ke ou te kontan rankontre, ou di fanm nan konsa ke li se limyè viw e tout sa yo sanble se jis. Se jis paske fanm nan li toujou bò kote w, lè yo di l konsa, ou vle pase tout vi w pou renmen l, dolote l, e konstwi kèk bèl souvni ke n ap gade yon jou avèk yon bèl souri, li se etènite w, e w tèlman gen chans pou rele l pa w. Hahaha! Ann pase avèk yon lòt ankò Alpha. Mon amour, tu es le plus beau chapitre de ma vie.

An bon kreyòl, yo di fanm nan konsa ke, Mon amour, ou se pi bèl chapit nan vi m. Chak fwa ke m gade w, chak lè m gade w, mwen wè rèv mwen vin reyalite. Ou se fòs mwen nan moman ki difisil, ou se jwa m nan moman ke m ap kontan. Yo di konsa, nenpòt sa ke lavi ta. kite pou nou, lanmou m pou ou li pap janm etenn, ou se meyè zanmi m, e rezon sa tou ki fè m leve chak maten avèk yon souri. Mwen pwomèt ou m ap renmen w e pou m kenbe men w pou toujou, pou m kenbe w pi prè d mwa. Mesye, sa fèm ba nou l avèk anpil eksplikasyon e an kreyòl tou. E sa ka rive gen moun ki konn li franse men ki pa twò konprann li, ki pa ka twò tradui l. N a eskize m, oke. Men m te wè li evidan pou m te bay li pou nou. Ann pase avèk yon lòt ankò Alpha. Mon cœur est remplir d'amour pour toi.

inconditionellement et je ferai tout pour te rendre heureuse Waw Kisa w vle di l an bon kreyòl? Ou di fanm nan konsa ke kè w ranpli ak lanmou pou li E okenn mo, pa gen okenn mo ki ka dekri konbyen fanm sa enpòtan pou ou e chak moman ou pase bò kote fanm nan se yon kado e chak souri fanm nan ba ou se yon trezò ke ou menm ou vle pran tout tan wap gadel ou di fanm nan konsa ke li se enspirasyon ou li se jwa ou e li se yon pati ki pi presye nan vi ou e wap fè tout sa ou kapab pou fanm sa toujou rete bò kote ou pou ka toujou ret bò kot fanm nan e wap fè tout bagay Pou w te ka rann fanm sa erez. Se sa w di l nan kalite pawòl sa? Ki sa w panse? Alò, m ba w franse a men ou menm ou ka mete l an kreyòl. E ban m di nou sa tou, nou pa bezwen oblije lage tout pawòl sa nan kòl fanm nan. Sa ka rive, ou wè, chak sms gen nenpòt twa ou kat paragraf. Sa vle di n ap voye yo pa paragraf, oke? An n pase avèk yon lòt.

dans les épreuves Avec toi la vie a plus de sens Et mon cœur t'appartient Pour toujours Ou di konsa, ou di fanm nan konsa ke pa gen okenn fanm nan mond lan ki konprann ou menm jan avè l. E li fè w santi ou se yon moun. Li fè w santi ke Ou byen e fè w santi ke ou se yon moun ki konn renmen nan yon fason ke ou menm ou pa ta ka imajine. Ou di fanm nan konsa ke li se patnè w, li se konfidan w, e li se pli gran lanmou w, pi gran lanmou w. E ou pwomèt li w ap toujou ret bò kote l nan bon kòm nan move tan. Pou nou selebre, pou w selebre viktwa ansanm avè l, pou w kenbe l nan moman eprèv yo. avèk li, vi an gen anpil sans e kè w apatyen avè l pou toutan. Sa vle di kè w se pou li pou toujou. An n pase avèk yon lòt ankò Alpha, Je ne peux pas imaginer ma vie sans ta présence parce que tu es tout pour moi, tu es mon soleil.

Rekonesan pou le jou ou tu es antre dans ma vie Ou di fanm nan konsa ke ou pa ka imajine vi ou san prezans li paske li se tout pou ou li se solèy ou nan jou lapli yo rekonfò nan moman detrès yo e pi gran soutyen nan tout sa w ap fè a vle di fanm nan toujou ba w fòs nan tout sa w ap fè e ou di l konsa ke renmen l aprann ou kisa Vrè bonè a e kisa yon bonè ye. Ou di fanm nan konsa ke li pa sèlman e patenèw, li se refij ou, li se kay ou. E ou dil konsa ke ou renmenl tout o fon de ou. E ou pap janm sispann rekonesan depi sou premye jou fanm nan te dakò antre nan viw. Aay mesye sa son bèl video. Sonje m di nou konsa nap separe yo pa paragraf. M pa di nou voye tout pawòl long sa yo bay fanm nan non. Nou ka separe l pa paragraf. Alò map vann san fen an fòm pdf. E san pdf sa, e san fen sa li konstitiye yon dokiman. Nou ka di yon pdf. E lè w fin bay soti yo, ou ka bay soti yo kote ki fè koupi. Lè w fin soti yo, yo vin tankou lif, yo vin tankou feye. W ap ni fè yo, y ap ni bo tout san feye a, ou menm w ap ni fè yo klanbse l pou baton chokola. Ladan yo, m montre w kòman pou w kotize yon fi, fè fi damou, aprann rive sou fi, pran nimewo yon fi, aprann fè èks ou tounen avè w. Men se sou Whatsapp w ap ka achte e dokiman yo, feyè, feyè yo, pdf yo. Se sou Whatsapp m ap ka voye tout bagay ba w.